Waw, sa wap fè la? Se li mante m chita la, wap gade ou, wap gade anba. Ba wè sa m bal fè. Fòm pran lari a wi. Jodia fòm jwenn yon mennaj tank menm. Ala chita la. Bay zanmim yo. Fòm chèche poum wè kote yo ye m pa ka ret la pou kòm menm. La pap bon mwen menm non. Thank you.

Si w t ap chwazi renmen yon moun, se mwen w ta chwazi renmen? Wi. Enben w pèdi tan w nan, tan w nan gaspiye yo. Kòman sa? Ha, depi lè m mòt, m t ap vini mwen w chita la, e mwen w te chwazi di w renmen? Wi, e ou m t ap tann. A bon?
Enben cheri, lè byen ale. Chans ou a deja ekoule, pa m pa ka fè anyen pou ou. Ou wè mwen menm, ban m di w yon bagay. M pa janm konprann li. E tou sa w ap di m nan pa enterese m. Pè Dovèpous, m panse ke w wè yon jèn gason nan lari w annik di Dovèpous. M twouve sa se yon bagay ki biza. Kounye a w deside koze avè m, ou pa oblije tann mwen menm pou m koze avè w. A non, sa fòkè. Sa fòkè. Dayè se renmen m renmen w. Renmen w renmen m mwen menm?
Wi, se lanmou kè m gen pou ou. Men mwen poze w kesyon, tale. Ou di ke w renmen m, pa vre? Men depi ki lè w wè m ou gentan renmen m renmen sa? Ki, tande, tande, tande, tande, tande, poko non. M panse ke se pou la premye fwa mwen rankontre w mwen menm. Bon, mwen menm nan se sans ou se yon enkoni pou mwen. Ok, si se yon moun ou te konn abitye wè trè souvan, pa gen pwoblèm. Men, an, w annik wè m ap pase sèlman ou gentan renmen m? Bon, mwen pa mal pou renmen moun. Bon, m di w yon bagay, bebe. Bon, en, tande, tande, tande.

Konpè ap mache, tout moun gen mennaj mwen m pa gen mennaj. M pap kapab non, fòm al fòm pran lari a, fòm chèche yon mennaj. Kòman m ap viv ti jèn moun m ye pou m ap viv san mennaj. Bonswa. Bonswa madam.
Kijan ou ye?

Boul kote wap di sa kilè avm al ap koze avèk konjwen jan judith mwen gade judith tèlman fèm wont anfen m paka pale. Men medam e pa sa poun fè e poun poze nou poun jis jwenn yon moun. Men dat nap poze kòman nap poze ankò. Lè lwa poko rive lè lwa poko rive fòn konn li. Ou wè kounya ou konn sa nou pral fè nou pral kreye yon fason nap viv pou kò nou nap alèz kò nou. Dayè pou Bondye ka voye yon moun sou wout nou, nou pa pral chèche moun ankò.
E kòman pou moun ap pede fè nou malonèt, meprize nou, imilye nou? Nou pa lèd dekwa? Nou pa yon lèd afèpè? Gen pi mal pase nou? M pa ka konprann sa. Ou pa t imajine a sa menm. A, m pran twòp kou kounye a, kounye m oblije. Kounye a ou pa ta renmen marye, ou pa ta renmen nan bil di m? O, mezanmi.

Kòm se mwen menm nou tap tann e mwen menm te deja nan wout la. Kounye a nap tou kontinye wa konprann. Ebyen nou ale.
Mwen sa son mizè vre. Ap bay moun tan nou, nou menm menm yo pa janm vle ba nou tan yo. Nap pase mizè. Koman sa?

Nou di vòs, pa nan chouchoute bouda moun, fan yo gen rezon bouda moun, m se yon vibe la bèl, se la depi banm sou damoum, depi m pa gen lajan m pa moun.

Misye gon ekip medam mesye bare kontrol yo. Medam medam kiyès medam. Anpil medam kap koze a gason. Salye. Yo patizan. Ou pale de kiyès map pale a menn. Ou bliye m te kontra avèw se ou menm de yon kote m te di w konsa menn. Demwazèl sa.